Pèt la manbo fòs la Ou bezwen yon bon boutèy chans Ki pou etire devèn kontraryete sou ou Bagay yo pa bon pou ou Menm jan avèk Patricia la tou Ki antre nan peyi ak bezwen milyonè nan 3 jou Ki bezwen woule rann jovè kap touche 400 dola pa semèn Rele manbo similòm pou vin benyen avèk on boutèy chans. Pou etire devèn kontraryete boulvès sou ou, ou bezwen yon bon maji chout ou renè. Mwen se yon manbo ki gen dezan edmi la map bay pèp la boul bòlèt map ede malere. Men m pa renmen distròy moun. M pa renmen moun kap fè moun abi. Tout tan w ap fè bèl bagay nan Facebook la depi m la, map sipòte, map bay, map kanpe avè w. Men depi se kaka wap voye fòk gon moun ki pou vin pale avè w. E moun ki pa vle vin pale yo ka pè. Mwen mwen menm manbo similò m pa gen moun mwen pè sou latè mwen gen moun kem respekte nan Facebook la m gen moun si map joure avèk yo m lave on bò m kite on bò men come on Patricia la tou ou pa gen mil dwa pou ap vin poste Blondedy vòlè la pou ap rele Blondedy vòlè Rolmat ou menm Patricia pou ap rele Blondedy ke kilòt sal. On moun gen dwa fin gen règ li la li moute live san toujou gon dènye kras kap desann nan mouda epa fanm ou ye mwen menm la m gen règ mwen avan yè tou dènyèman m panse règ la fini m met on kilòt lèm gade m wè san pèse pantalon m m di mezanmi sim te nan live m tap leve pyem la m te pran nou pran tifi a pou nou a pi bel sanl pa fè nou be sanl pa fè nou se. Poutèt bote l', poutèt nou wè l' sanble a yon blan, nou rayi l' pou prent tete l', nou rayi l' pou bòbòt li, nou rayi l' pou tout bagay men mezanmi kote paran nou te ye menm pou l' t'al pran modèl nèg gwo nen sa pou l' fè nou sou tè a? E pa bliye Sansou Christian al lekòl pou al pran PM nan, pou al pran LPN nan, pou al pran, ou konnen ou pa konn sa k' rele PM nan, pou al pran PN, pou al pran AN ou. Epi pou ka jwenn sena poul baw on liv pou review pou ka on nurse paske janw wè gen foli grandè a ou bezwen al lekòl pou se tèt ou lekòl paske ou pa sòt High school diploma a ou te voye fè ayiti an nèg la k fèl pou ou al pral relem talè l pral voye tout bagay pou mwen paske ou pa fè filo ayiti son fo papye filo w gen nan menw ok Patricia Latour. Depi lontan m konnen w pa vle wè Blondedy, m just pa vle pale nan Facebook la. Ou pa vle wè l. Paske si w te vle wè li, ou toujou ap pran pòz, ou sesi, ou pa nan kan, ou pa sela, ou pa laba, ou ap pran pòz prejije w. E tandiske Blondedy apresye w anpil. L apresye w, li renmen w, ou rele l, li reponn, li pale avè w. Ou mechan anpil. Malgre Blondedy wè. Tout sa wap fè l toujou pran pòz li pa wè Li toujou pran pòz li pa wè Li toujou pran pòz li pa konprann Ou menm ki bezwen manbo similòm nan 7 86 702 19 03 Wi alo Cheri mwen pa evelebo kounya ou mèt tap banm 1 milyon la mwen bizi wa relem ankò merci Mwen trè nève Epa lajan m vin fè la m vin pale At the same time m konnen map fè kòb tou. Paske m son moun chans. Bondye renmen m pou tèt kè m, Bondye renmen m pou tèt senserite m, paske m son moun ki sensè. M pa kab gade yon malpwòpte konsa m ap di m ap fèmen djòl mwen. M pap sipòte Blondedy vre. Ou pa ka fèmen djòl ou. Si son moun ki pat abitye a Blondedy oubyen ki pat byen avèk li ki ki tap fè sa m te gen dwa fèmen bèk mwen. M tap di kote moun sa soti. Men Patricia la tou ou fè nou wont. Ou fè nou wont. Ou te gendwa jou a Tati Drama nou pa gen pwoblèm ak sa men atis la sal fèw sa atis la fèw Blondedy baw djòb li baw reklam menm mizik li soti ou di ou pap pasel ou tèlman selfish gen lè ou ta renmen chante li pa give damn de sa li di pa gen pwoblèm se pwomote m baw pwomote m pou mwen pwomote mizik pa ladann li tèlman respektew a de zòrèy mwen m tandel Blondedy ap pale avèw ou rekòdel ou rekòde Blondedy. Tout tan blondedy pa la fòw rikòde blondedy ou son moun kap rikòde moun mwen menm sou vin la ou vin avèk vwam la map pran avoka poum fè w pèdi rezidans lan la nan florida paske w frekan w sou moun ou gen foli grandè ou ka grandè men fò tann jou w madam. Moun pa gran fanm sa lè w poko rive li pa enposib pou w pou gran fanm paske desten yon moun li ekri nan syèl men jan w ap rajoute bagay vanvan ou te pale de dipèfèk moun yo pat konprann se ton bòz ou pran pòz ou vire dyòl ou ou vire bèk ou e n ap tann ou pou retounen ankò m pa kwè yon jou w ap site non Blondedy nan Facebook la nan bèk ou paske m konnen ou vini la a pou ap poste de Blondedy. Pou ap jwe yo kote blondedy pral reponn ou li pral baw views nan cheri blondedy ap salyew lè w fè bèl bagay ou konprann li pa fè sans ou menm kap fè pòs sa yo nan mouda blondedy lòt se menm nan w gen pou wè w nan facebook la bondye gen pou l pini w bondye gen pou l pini w ou konn ap fè reklam pou blondedy li baw lajan li baw sesi ou se konsa w kanpe jounen jodi an. Konstan kanpe la apre wap vin pale de blondedy madam shadap mete kò an kote tande mwen mande w pou mete kò an kote ehe mwen mande pou mete kò an kote em vle lapè avèw nan facebook la la m vle lapè avèw si w pa mete lapè avèk ou next live mwen vin la map vin avèk zèl 4 mwen pou ou a zèl 4 mwen map vin pou ou la poum pale avèw map baw tout bouzen w tout sa wap regle aktyèlman la pou prezan moman sou mesye w la fè respè w nan facebook la. Fè respè w! Kò a bezwen antre sou blondedy ou pwopozè ap vin joure an, mamoun, ti mamoun kounya ou pèmèt ou pap ekri de bak sira kap pale de mamoun de ti mamoun moun sa yo jan api de bouda yo monchè dan w pa reyèlman pa pouri pou gran mesi ou paka menm griyen dan hii Iih! Lè w vin la fè iih! Pou moutre w ap pale dyòl sere tout anba dyòl ou tou nwè. W ap rive nan yon lè se tout dan nan dyòl yo ap etire pou yo di fo dan. Jan w frekan! Jan w frekan! Bondye pa ba w dan paske l konnen w frekan. Bondye pa kite anndan bouch pou ou paske l konnen w frekan. Ou pa ka kale kò pou w ap griyen dan sou moun. Al fout nan doktè. Paske lòt semèn an doktè pral mande w pou etire tout dan sa yo pou yo mete fo dan pou ou.

Ti pe fek pa pale pyes kot avanse kot tete w rive anba plap yo ou pa gen fom ou pa gen devan ou pa gen dèyè e bwa pou pa son bel fanm ou ye rete san makiyaj pou m wè w men gon sè ponm nen nan figu w kounye a panse son bel fanm ou ye met on pil radot nan figu w anpil kaka nan figu w ou panse ke son bel fanm ou ye madam mete ko w kote nan facebook la nou bezwen on brek avè w ou se filozof ale nan inivèsite bay madan sara facebook la. Bay madan Sarah Facebook la pou yo layite yo. Ale nan inivèsite. Ale nan inivèsite, ale nan Berry University, tou prè lakay ou, rete nan Le Toeity non ti kay fèmen, non ti kote w ap chèche lavi, li pa dezonè, degaje w pou w pran fil madam, ou poko nan fil la. Humm. Ou poko nan fil, ou poko gen kòb nan men w la pou w vin anfas mwen la. Ou poko gen kòb nan men w pou w vin anfas mwen la. Ou poko gen kòb nan men w vin anfas mwen la. Ou sou moun anpil, depi lè w te moute wap di oh m pap etwaye dèyè ti granmoun, m pap sesi, m pap sela, ou wè son moun menm si manman w ta malad ou pap klin li nan jan w pale. Ou son fanm ki prejije, prejije kaka. Paske prejije kaka, peyi America pa gen afè prejije, depi w vin nan peyi blan mwa kay ap rive sou ou, fòk ou peye l. Depi mwa kay la rive fòk ou peye l depi w pa vòlè. Fok ou peyel. Moun tankouw Bondye gen poul pase w pa leprèv kanmenm. Li pa pase w pa leprèv jodi, lap pase w pa leprèv demen si Dye ve. Se mwen manbo a ki dil. Fè respè w. Pa pè.